Pou ke nou kapab kontinye pataje bon jan enfòmasyon kòman sa ap dewoule an Ayiti tankou nan peyi etranje. Jodi an nou vin pale ou un peu de gran desizyon ke Polis Nasyonal Dayiti an pran enben ki genyen Direktè Léon Charles kòm Direktè Jeneral an totoloji. Se yon plèzi pou nou vin di ou kòman operasyon yo ap dewoule. nan bilten denfòmasyon sa. Men avan nou antre nan tout detay, nou vle remèsye chak moun ki fè de platfòm Sikovid a yon espas pou kapab tande bon jan enfòmasyon. Mèsi paske ou fè nou kredi sa e se bò kote w n ap rete. Nou pral pale ou de sa ki fè aktyalite nan jounen madi an. Jounen sa. Se yon jounen ki make lavi, ki make listwa, enben pèp ayisyen plizoumwen wè kote y ap mete pye yo. Vwala mes chers amis, nou revwasi pou nou kapab pale ou de aktyalite an Ayiti. Nou konnen depi kèk jou pase, enben bandi pran peyi an, yo fè sa yo vle, sa yo pito, avèk moun yo vle, jan yo vle, fason yo vle, Finalman mande pil lajan. Dènye acte de kidnapping ki te fèt se jèn gason ki ap travay nan anbasad amerikèn enben ki kòm sekirite e se pandan lap sot travay mesye yo pran li yo mande 2 milyon de dola ameriken. Madanm ni pran nouvèl la d'une fwa madanm ni te ansent li tou fè yon emoraji sa vle di li kòmanse bay san menm kote a eske moman an rive pou l te kapab ansent pwen dentèawogasyon Direktè Leon Charles mete fwen nan Vilaj de Dye avèk gwo zam gwo kout aparèy bon jan teknoloji devlope Pou kapab kwape bandi yo. Mezanmi moun leve kouri, moun sote, moun ponpe, moun vole yo pa kapab rete paske lapolis lan li menm li develope tout strateji pou kapab bay pèp la yon lapè, yon lapè nan fèt fen dane sa.

Pou ke nou pa fè lave men siye atè, an nou swiv repòtaj Kòman sa te ye nan Vilaj de Dye nan jounen ayè.
Yankou, lapolis lan nan sousi dans un premier temps pou ke popilasyon vake a aktivite yo pandan fèt de fen dane yo, n ap pran dispozisyon pou nou anpeche. Tout bandi, tout nèg kap fè dezòd nan vil la, kidnaping, anpeche moun sikile, pou n fè yo konprann ke gon fòs de sekirite piblik ki la, nap fè travay yo, nap fè travay nou, e nap fè tout sa n kapab pou nou anpeche yo annuiye popilasyon an. Jan ou te konn fè l alèz anvan. Eben, ou konnen ke anfèt e byensi se yon operasyon ki an kou, men nou nan fèt de fen dane, nou deja o 14 desanm, èske deja ou kapab ankò renouvle garanti ke w bay a dyaspora pou l ka rantre nan peyi a san pwoblèm?
Lapolis ap fè tout sa l kapab, nou kòmanse l deja, se pa se pa Vilaj de Dye sèlman, gen de kote men aksè a sikilasyon bloke, lapolis ap fè ap fè djòb li pou Debloke kote pou debloke, fè operasyon kote pou l fè operasyon pou ke popilasyon an ka finalman pran yon souf e nou vle tou di popilasyon an ranfòse relasyon l avèk lapolis lan. Travay n ap fè kounye a yo se avèk yo, se enfòmasyon ke yo ban nou. Mwen menm telefòn mwen ouvè pèsonèlman, le nouvo pòtpawòl li disponib Dcpj tout antite lapolis la apati nap komanse nan sou komisarya yo e komisarya dawondisman yo yo ouvri pou yo sou apèl popilasyon an kap ba nou enfòmasyon pou nou ka trake bandi kap bay pwoblèm. Eske jodi an mesye Leon Charles gen mwayen a sa dispozisyon donk eske l gen mwayen politik li?
Yon peyi tankou ayiti ou pap janm gen tout mwayen yo men avèk le peu ki a dispozisyon nou, n ap wè si n ka fè maksimòm e adrese pwoblèm yo a otorite yo ki deja kòmanse ban n bakòp pou ranfòse lapolis lan pou l fè travay li ki se pwoteje e sèvi popilasyon an an tou tan e an tou lye. Alò, DG, pa rapò avèk pwoblèm nou konnen ki te genyen, ki toujou genyen, anndan enstitisyon an menm, E kòman sa ye eske gen travay notamman fantom 509 eske gen travay ki ap fèt pou e rekole lè mòso anndan enstitisyon an pou pèmèt ke nou bay plis rezilta nan travay nou.
Jisteman jisteman kòm e nou konnen genyen e ti pwoblèm anndan lapolis lan kòm tout enstitisyon wòl mwen se dan an premye tan met tout polisye an konfyans Rapwoche m de tout polisye, se sa m kòmanse fè depi 3 dènyè semèn ke m la a, vizite tout komisarya yo, tande revandikasyon polisye yo, wè ki sa n ka fè pou n kapab amelyore kondisyon de travay yo nan espas de travay yo, epi travay avèk otorite yo, itilize bidjè lapolis lan pou ke rekizisyon fèt a tan. pou ke materyèl ke polisye yo bezwen yo jwenn yo, lè sa a se yon meyè administrasyon pou ke tout materyèl lapolis la, tout sa lapolis la genyen mete l o sèvis de polisye dabò. Ke polisye a touche a lè, se travay pa m antan ke nouvo direktè jeneral e se sa n ap fè e nou konsyantize tout kòmandman an e ou pral wè l nan lari a, kèlkeswa mouvman ki genyen an, n ap trete Bann dil kesyon sendika nou pa gen pwoblèm avè men kesyon sendika la polis la polisye a son sitwayen a pa antyè li gen dwa men li gen devwa tou nou rankontre e mouvman e kowòdinasyon sendikal yo nap travay avèk yo paske revandikasyon pa yo se revandikasyon pa m tou antanke polisye men nou di li fòk fòl fèt nan lòd e la disiplin nan.

Popilasyon vake a okipasyon li. Se de moun pou lapolis la souple pou rejis maj de manèv yo pou bay sèvis a popilasyon an. Donk se sa n ap fè, m pa genyen pou m gade ni adwat ni agoch, nèg ki komèt enfraksyon an, nèg ki komèt krim nan, wòl mwen se stope l. Bebe merci anpil DG merci anpil. D'accord merci. Merci anpil voilà. Et si vous avez aimé tant mieux si vous n'aimez pas la vie continue on se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations pa gade granmoun nan je se sa wa va viv lontan d'après sa zansèt yo te anseye ann ale au revoir.